Ok e nou deja retounen paske m te di nou sa depi l rive 40 minit e lap lap koupe fòk nou retounen ankò monte ok e bon m eseye re ekri sa sou gwoup lan. Kokokokou tout moun ka konnen sa paske e pa fòt mwen e m pa peye m pa upgrade plan se sak fè lap toujou koupe kou l rive 40 minit lan se limit sa ke yo mete umm ok ann kontinye si tout moun yo poko moute se pa fòt mwen map toujou kontinye e yap regade umm yap regade l sou yap gen aksè pou yo regade l sou gwoup Facebook lan paske nap mete la disponibilite umm ok sizyèm pati an ki se umm nou kite pati dekodaj lan. Nou prale nan pati ki se flache yon telefòn. Kòman ke ou menm ou kapab flache yon telefòn. Avan sa, n ap wè tèm sa yo. Tèm sa yo, fòk nou konnen yo. Tèm sa yo ki se firmware, ki se unlock, ki se FRP bypass, ki se hard reset, ki se FRP lock. Ok. Donk, firmware se flache. Sa yo di, nou kapab di an kreyòl petèt chanje firmware, chanje sistèm telefòn nan. Eske nou tande mwen byen avan ke m lage paske m pa vle pou m ap pale epi lè fini pou nou pa tande mwen byen ok nou tande mwen byen mezanmi apre ti koupi an eske nou tout la tande mwen byen di m ban m fidbak avan ke m kontinye. 10 banm wè chat lan gen moun ki ekri nan chat lan wi mwen tande 5 su 5 bon bagay ya banm wè se gon lòt chat ankò ki dim li tande mwen mwen tap monte la pou m eseye tcheke ankò pase m vle asire ya m paka pale sèlman pase map travay bon bagay pat pwoblèm chèf

Ahh bon bagay li record vreman. Efektivman l record enben bon m pase sou share screen nan Vwala Yes yes ok bon bagay 9 moun sa vle di gen 7 moun la paske m gen 2 2 bay ki sou ki konekte la ki fè nou kontinye. N ap kontinye sa ou sipoze konnen yo ki se firmware nou di ki se flashe an.

Apre sa, FRP an, li vle di se faktori, faktori reset pwoteksyon. Ok, faktori reset pwoteksyon sa, nou pral pale de li. Lòk, pa bliye ke jodi an se dènye jou nou. Lòk lan ki se verrouille. Ok, nou m ekri l an kreyòl pou nou. Jiska prezan nou la n ap fwape, asire ke tout moun tande mwen, n ap kontinye travay. Ok. Pou flache an, ann pran reset lan, add reset lan. Pou fè yon add reset sou telefòn lan, ebyen ou kapab fè l plizyè fason. Ok, ou kapab fè l, ou ale nan sa yo rele pati paramèt telefòn lan. Lè w al nan pati paramèt telefòn lan, lè w al nan pati paramèt telefòn lan, tankou telefòn sa ki nan men m lan, m ka fè add reset sou li se swa avèk bouton deyò yo. Oubyen m ale nan pati anndan telefòn lan epi m fè add reset lan sou telefòn lan. Lè sa a, fòk li ban m yon, pase tout pou m fè bagay sa a, m pa ka jis pran plezi m pou m fè add reset sou yon telefòn san ke l pa ban mwen pwoblèm. Se yon bagay pou l ban mwen. Se swa telefòn lan ban mwen yon bagay ki rele boot logo pou m kapab fè add reset lan sou telefòn lan. Fòk li ban mwen boot logo oubyen fòk telefòn lan sistèm li pa vle mache, li mal pou li mal pou fonksyone pou m ta kapab fè add reset sou li. Ou byen tou, tankou telefòn nan m te gen yon modpas, yon chema sou li m forget li, sa vle di m bliye l, kounye a mwen menm m ap bezwen fè hard reset sou li pou telefòn sa vin nòmal. Kounye a, lè w fin fè hard reset sa sou telefòn nan kounye a, kisa k pral pase? Ebyen kounye a, si tout fwa w te mete yon kont Gmail sou telefòn nan, kont Gmail nan l pa t pou ou, ou ka te mete l li pa t pou ou. Ou kapab te mete l tou se yon moun ki te kreye l pou ou, kounye a w pa gen aksè avè l, Ou ka konn non an vrèman men ou pa konn modpas lan. Kounye a, si w pa konn modpas lan, kounye a l pral mande w bagay ki rele ID an ki se FRP bypass lan. Kounye a, pou pou l ba ou l lan, kounye a se lè w fin reset li, kounye a l ap di w telefòn sa a l te renisyalize ebyen l mande fòk ou konekte kont ou an pou w kapab fonksyone ansanm avè l. Paske l ap just ba w yon ti mesaj welcome oubyen byenvni si l an franse. Kounye a ou p ap gen aksè fè anyen sou li sinon resevwa apèl sèlman sou li. Donk kounye a. Ou menm etanke teknisyen, lè yon bagay konsa, yon ka konsa prezante, donk kounye a se ou menm ki pral fè lajan sa a paske moun nan pap konnen ki mwayen, ki teknik pou l fè pou li antre anndan l. E ou menm, pou le moman la a ki pa ta ko konnen l, oubyen lè w pat ko konnen l nan, ebyen ou wè se yon bagay ki vrèman difisil, se yon bagay ki tèt chaje paske ou pa wè ki kote pou w pase, ki sa pou w fè pou w antre nan telefòn nan. Donk kounye a, ID Gmail sa a, se Google ki mete l sou li. Infwa ke ou kreye yon kont Gmail sou telefòn nan, ebyen. Li mete l sou li. Li konpoze de chif, nou wè sa m ap ekri an, chif konsa, epi l gen lèt ladan l, ok. Donk se konsa ke l konpoze. Kounye a sa a, se li menm ki al di pou Google lan. Kounye a lè l kreye l kounye a, ebyen ou menm ou pa konnen l pou w antre l, e kounye a l mande fòk ou antre akawont lan pou w kapab konekte avè l pou yo wè si se ou menm vrèman. An n ale pou link sa a la, link sa a ki se dokiman sa a. Li genyen yon ID ladan. Nou wè la, si n ap gade docs.google.com/presentation, presentation, slash, de, ok, men fòm lan. Ou wè kòman li parèt la, li gen y, li gen j, li gen a, li gen 7, li gen 0. Ebyen, se sa ki kòmsi adrès ki se ID an ke Google li menm li mete sou telefòn Android yo. Lè kounye a, lè li mete l kounye a, ebyen kounye a ou bezwen gen teknik pou w kapab retire l sinon telefòn nan. ou pap kapab fonksyone avè l, l ap jis rete kote ke w ap kapab resevwa apèl, men ou menm ou pap gen mwayen pou antre anndan l pou fè kwakseswa. Se konsa ke li menm li prezante. Donk sa se pou FFW Bypass oubyen ID Gmail lan ke nou t ap pale. Unlock lan nou te pale de li kòm se pou deverouye an, nou di w ki metòd pou w ka pase ou ka deverouye manyèl, pa box, pa kab, pa sòfwè, pa sèvè, tout sa yo, nou te di w sa deja, lè sa a telefòn nan fòk ou mete yon sim sou li epi pou l prezante w Pou di konsa ke li gen yon kòd rezo sou li ki verouye, rezo an verouye pa tèl rezo. Fòk ou kapab dekode lè sa. Firmware an kounya, pou flache telefòn lan kounya fòk sistèm lan ta mande, fòk se kraze l kraze, kòmsi telefòn lan pa vle mache, li pa vle fonksyone, li pa vle, li pa vle mache, kòmsi petèt ou ta just bay li, l ap kole ouvri fèmen, ouvri fèmen, menm ke ou ta reset li epi lè fini li pa vle mache. Donk nou pap gentan wè tout bagay yo ansanm avèk ou. Lock lan ki se verouye an nou te pale de sa toujou. Ok nou fini avèk pati sa yo ki se tèm sa yo ke ou dwe konnen depi ou wè firmware vle di flache gen firmware fal donk kote ke ou kapab jwenn firmware pou mete mete sou telefòn nan chanje firmware ki kraze sou li paske gen de bagay ou fè sou telefòn nan li kapab tou kraze sistèm nan. Map tou pwofite di nou sa avèk se bagay nou ta sipoze ba nou. nan yon fòmasyon peyan, men pliske nou la, m tou ba nou li tou. Donk a vle di pliske m te gentan pran tan m te pran san m te di map ba nou yo, ebyen nou wè tout sa ke m ta dwe ba nou yo. Donk gen lòt bagay toujou ke m ta dwe ba nou, paske li pa vrèman kòmsi rezime an ti sa yo sèlman, paske gen yon bann lòt bagay toujou fòk ou konnen. Donk 2 jou an sèlman li pa tap sifi pou te gentan jis wè yo, paske nou pa pran anpil tan. Donk si gen moun ki konn ap swiv fòmasyon deja, Yo konn wè yo konn kòmanse de nevè a senkè oubyen a katrè. Donk, se vrèman yon bagay ki pran tan pou pran eksplikasyon, pale, poze kesyon e repons. E sitou la ankò, gen de kèk demach, m pran yo, m ale sou Google, m tou lanse ansanm avè w, m moutre w yo. Anm, e ann eseye ale, avanse pou pi ba. Anm, ki sa ke m ta pral pale? Ok, fimwè fal la ki se kote pou w ale pou w jwenn fimwè ou pou w al chanje. Sou, m tap di sa talè, se sa ke m ta pral di an. Gen de aplikasyon mezanmi yo pa fèt pou tout telefòn ok. E pa tout aplikasyon ki fèt pou tout telefòn. Pase gen de aplikasyon ki kapab kraze sistèm telefòn ou an. Ou menm ki la ki se moun ki bezwen telefòn ou an toujou rete nòmal an fonksyon, mwen pa swete ou mete nenpòt aplikasyon sou telefòn ou an paske aplikasyon yo tout yo tout tout aplikasyon ou jwenn sou Google Play Store yo pa fèt yo pa fèt pou tout telefòn jeneralman. Pase gen de sistèm android ki se android swa 5, 6, 7 pase chak gen yon Eske se chat lan bon bon bon m eseye tcheke m wè si chat lan gen yon pawòl ok se pa chat lan sa se yon lòt bagay e vwala donk e kounye a lè ou menm wal eseye mete e lè wal eseye mete li ladann lan e kounye a lap kraze sistèm telefòn lan ba ou se pa tout aplikasyon pase. Ou wè gen Android 6, 7, 8, si tout fwa ou konn ap fè sa, ou menm ki se moun ki konn ap telechaje aplikasyon mete sou telefòn ou, ou ka wè gen de aplikasyon ou fin metel sou telefòn nan, lè w fè sa ou fin enstale l, li pa ba w kote espas pou ouvri l just make done si l sou anglè, oubyen l make pou fransè a m pa sonje l men l just make done, D-O-N-E. Donk lè l make sa, sa vle di aplikasyon sa l pa fèt pou telefòn nan, l paka itilize. Donk ou paka ouvri l sou li. Se sistèm telefòn nan pa konpatib ansanm avèk aplikasyon yo. Donk epi tou m konseye tout moun la tou, donk m wè gen moun nou menm etanke teknisyen ki pral teknisyen oubyen ki kòmanse deja, pa mete tout aplikasyon sou telefòn nou, nenpòt aplikasyon e pa mete bann aplikasyon jwèt sou telefòn nou kòmsi lè n pa gen tan petèt oubyen lè n bezwen distrè nou nou pran jwèt n ap jwe. Sa yo yo kraze sistèm telefòn. Eske nou tande byen sa m di an? Eske nou tande byen sa ke mwen di an? Aplikasyon sa yo ki se jwèt yo, yo kraze sistèm telefòn. Yo kraze sistèm telefòn nan pandan ke w ap jwe. Ou fè yon nonb de tan, ou koul ap jwe, w ap jwe, w ap jwe sou telefòn nan, pou l rive yon moman, paske se yon, se yon, li gen yon bòt, li gen yon motèk sou li, jan moun yo renmen di an, lè l rive yon moman, l ap cho nan men w. Ou ka just rete, ou wè telefòn sa al friz nan men w. E lè l friz nan, kounye a, ou pa gen solisyon ou ka fè ke fèmen telefòn nan oubyen kite l. Donk. Sa vle di, ou pa dwe mete aplikasyon sa yo sou telefòn ou pou ap jwe. Donk, m pa di ou pa gen dwa gen jwèt non, men si se achte yon lòt telefòn ke ou pa bezwen, ou pa ap sèvi, ou pa ap fè apèl, mete jwèt sou li wa jwe sou li. Men, telefòn ke w ap itilize, ou bezwen, swa ki pou kenbe chaj, ki pou dire ou, ki pou fè anpil tan, ou pa mete nenpòt aplikasyon sou li, e aplikasyon jwèt sa yo, yo pa fèt pou tout telefòn, pa mete yo sou li pou ap koze, kole jwe sou telefòn nan, y ap kraze bòd telefòn nan, y ap kraze sistèm telefòn nan. Bon ann kontinye pale de pati Ayiti an toujou. M tap pale de Ayiti an talè an. Donk se yon ok se yon nimewo Google fè pou chak akawont ke yon moun kreye. Bon m tou korije sa la paske m mete chal. E k a pa monte. E se chak ok. Chak akawont ke yon moun kreye li konpoze de chif avèk karaktè e lèt. Donk m te montre nou li la. Tankou yon videyo. Egzanp la, bon m eseye wè si sa ap mache, ki se YouTube la, nou wè youtube pwen kòm, ok, si m ta di m prale la, èske l gentan moute, yon videyo m ta eseye montre nou pou n wè, istorikite, talè wi, se pou m ka jis montre nou sa m ap di an, lòske m di nou li konpoze de chif, de lèt osi an. M bezwen jwenn yon video la pou m ka montre nou sa. E depi w gen ID sa la, w ap just ale nan nenpòt browser de rechèch epi w fè, ou pas, ou paste li. Sa vle di ou te fè kopi ou paste li, lè w fin paste li w ap jwenn li. Ou sipoze jwenn li monte. E ban m wè. Waw, èske l pa monte? Bon, an m kite sa, m te gentan pale de sa deja nan sa, nan pati prezantasyon an nou wè l ki la. Donk tout moun ka eseye fè sa ke m di an epi y ap wè l nòmalman. Ok, Pou retire li li gen sa se pati haydien an fè pou bypass lan li gen gen ladan yo ki pa fasil genyen ladan yo ki fasil ok gen ladan telefòn yo ki gen haydien sou yo yo fè pou bypass sou yo yo fasil konsa ladan yo gen yo ki pa fasil men lis android yo lis android yo se 5 android 5.0 si 6.0 e gen lòt android toujou banm wè 6.0 ok 7. 7.0, 7.1.1, Android 8, 9, Android 10, Android 8. Donk chak sa yo mezanmi le pèp gen yon chemen pou ta pase ladan yo pou kapab retire yo. Donk ou kapab rive gen aplikasyon pou retire yo. Donk kounye a nan aplikasyon sa yo ke pou retire yo an, gen aplikasyon ki kapab sèvi pou Android 5 lan, gen k sèvi pou menm 5.

Ou kapab itilize tou pou ta sèvi ansanm avè yo. Men lè sa, li pap mande se yon sèl aplikasyon. Men gen ladan yo, tankou nan Android 5, 6, gen ladan yo, nan sa yo sitou, ou ap bezwen yon sèl aplikasyon pou jis retire yo. Donk, aplikasyon sa yo, yo la, yo la ou kapab telechaje yo, men pou ou telechaje yo, pa konnen ke ou pral sou Google Play Store pou al telechaje yo. Se pa la ke wap jwenn aplikasyon sa yo. Aplikasyon sa yo gen kote wap jwenn yo pou enstale yo. Se pa sou Google Play Store ou pral gen aplikasyon sa yo pou ou telechaje yo epi lè fini pou ou retire yo. Ou kapab telechaje aplikasyon yo ou mete yo sou kat memwa ou, sou yon kle usb pou toujou fonksyone a chak fwa ke ou bezwen retire yon ID lè sa ou pap bezwen fè twòp bagay paske wap jis antre depi ou antre ou kapab al nan file manager epi ou jis rive nan file manager epi lè fini donk ou telechaje ou just ale pran aplikasyon ou enstale li epi lè fini ou pase sou li epi ou fè tout bagay nòmal men konsa tou Genyen lè w fin metel sou kle usb an menm kou w ta al mel sou android lan li pap pase fok se telechaje w telechajel direkteman sou telefòn ke wap itilize pou retirel. Donk genyen sit sa kew kapab ale ki se vnrom bypass kew kapab ale kounyeya pandan ke map di sa la e apre pou w telechaje aplikasyon ke ou menm ou ta gen bezwen yo mezanmi. Petèt ke yon moun ta gen bezwen, li kapab mete l sou kle usb l, li kapab mete l sou sou kat memwa ok, sou yon kat memwa 8 jiga, 16, m pa konnen whatever, sa w vle ok. Apa de sa, ban n desann pi ba. E ban m di nou yon bagay, nan android sa yo. Mwen menm m pa pral di yon moun men konbyen kòb pou fèl sa depan de ou menm ki lyen ke ki rapò kew gen a yon moun lè moun nan fin reset e se yon bagay kote ke nou jwenn anpil pou le moman banm di ou wè si ou ta gen yon fèt yon ti bagay bò kote lakay ou donk kòm si m pa konnen fèt chanpèt bagay sa yo se kote ke ap gen moun ki ap mache telefòn li l bliyel moun nan gendwa ap mache la li bliye telefòn nan konsa tou gon moun ki vòlè telefòn nan kòmsi pandan li veye kote l met telefòn nan on kote oubyen yon vòlè li pase kay on moun li pran telefòn nan e lè l pase lakay moun nan l pran l si telefòn sa te gen kòd sou li l pral reset li kounye a lè l reset li li gen ou gen li gen dwa vin jwenn ou se ou menm li vini pou reset kounye a reset lan se yon kòb pou kont li hard reset lan koun piske l pa ka fonksyone kon san ke l pa fè hard reset sou li paske l pa t mèt li l pa konn kont gmail. E kounya lèl fin reset li kounya lwal mandel ID an kounya kounya lèl mandel ID an kounya sa son dezyèm kòman kòman ou pral fè a moun nan imajine w ke kounya moun sa li ta gen yon telefòn nan menn kounya li jwenn li kounya moun sa pa depanse yon goud li pa depanse yon goud pou telefòn nan kounya li jwenn li nou wè di moun ou ka di moun nan 150 ou ka di moun nan 250 dola 150 dola 200 dola lap jis ba ou l li kapab nan kole fè pri avè w paske lap jis ba ou l pou w retire l pou li pase sitou android 5 sa ou sa ou android 6 Sipoze sa yo pa twò difisil pou fèt. Donk rap de la ou fè kòb sa a deja. Ou vè di son kòb ki kòm si kach vrèman fasil. E gen de moun m konn fin travay pou yo. Franchman, moun nan di m konsa, kèt, gade yon kòb misye fè la a menn. Kounya a fèk bal telefòn nan, misye gentan fè kòb la. Konn gen moun ki di m konsa, a ou mèt bon bagay nan kòb lan an bagay. Nou pa konn eseye antre nan pitye moun nan selon konpòtman moun nan jan ke m wè moun nan pale ansanm avèk mwen. M ka di moun nan men ale bwè yon de byè, yon byè, m pa konnen, m di moun nan men. Ewi m jis jerel yon fason pou li menm poul kapab retounen vin jwenn mwen ankò poul vin banm fè travay pou li donk sa vle di se pa kòb la pou mwen men fòk m wè lèm fin travay lan m fin fè travay lan m jwenn yon bagay pou li men kounya fòk kliyan sa sil gen yon lòt pwoblèm fòk li kapab ale epi poul retounen vin jwenn mwen paskem te bali yon bon sèvis. Donk se konsa mezanmi. Anm sa yo yo pap tèlman ou kapab fèl pou yon moun pa konnen 150 dola, 250 goud, 500 goud sa yo moun ki vle. Pase gen gen moun a sitou kote m ye an yon pakèt mesye petèt ki pou yon ti poul, petèt dèfwa yo konn veye moun ap fèl yo jwenn yon moun ba yon ti kout pous epi lè fini piske yo pat swiv yon fòmasyon donk yo jis ale bon yo wè se yon kòb ki tou kach ki tou fèt epi yo jis di moun nan. Ou mèt banm 50 dola, ou mèt banm 30 dola yo fèl pou moun nan. Donk, ap vle di kounya ou menm ki se yon pwofesyonèl ki pral travay etan ke pwofesyonèl lè wap travay, kounya ou pa ka nan bagay sa. Donk, ap vle di wap travay etan ke pwofesyonèl. Sa, m pa konnen. Men, sa yo, sa depan de moun nan, ke wap fèl pou li, swa 1000 goud, men pi piti kòb, petèt ou ta dwe fè sa yo, ti android 5, 6, sa yo ki pa tèlman difisil la, petèt pou moun nan, ou kapab pran yon 150 dola oubyen yon 500 goud nan men moun nan pou fè.

8.1 8.0 8.1.1 Talè a m sot fè yon ti alcatel pou yon moun la yo te ba l se yon moun ke m bay kòmsi m bay bagay yo gratis yon moun ke m just chwazi m just fè bagay lan pou li m just ba l li gratis yo te ba l fè li donk li pa ka fè l e m yon kote mwen m aprann m montre l fè lòt yo gratis e kòmsi san ke l pa ban m yon goud men. Android sa yo ki se Android 7, 7.0 m montre l gen nan 7 pwen 1 yo m ba li aplikasyon pou l te fè yo men lè l rive nan 8, 9, 10 sa yo l ap oblije bloke kounye a fòk se mwen pou fè l paske m pa ka se menm tout prè m lan l ye m pa ka m pa ka jis ba li tout paske li pa peye m pou sa pou m jis ba li tout kounye a mwen ki ta swiv yon fòmasyon donk kounye a nan m ba l san valè paske nenpòt ti kòb la ki rive depi yo ba li l m jis travay pou li donk mwen menm kounye a m p ap ka jwenn travay. Donk kounye a, si l tout fwa l vle, li t ap pale talè ansanm avè m, li t ap di kote ke genlè l ap ban m kòb. E misye gentan fè, fòk misye fè plis ke mil dola. Eske nou tande sa byen sa m di an? Fòk misye gentan fè plis ke mil dola. E pou dan tann dat l ap travay, m just ba li l gratis, m ba li aplikasyon, m ba li tout fason pou l fè l yo, m montre l. E Android ki te pi difisil 7 pwen, 8 35 lan m a 23, m just ba li l. M just ba li l, m montre l fè l, li fè l nòmal. Donk e pa rapò de sa m pa ale l nan m wè l ap moutre lòt moun ki fè l, lòt moun ki konn ap eseye vin kanpe anfas mwen kòmsi y ap di petèt ki sa w te ye, ki lè w te konn dekòde telefòn sesi sela ba yon pakèt pawòl. Donk kounye a m wè l vin ap eseye moutre yo sa m ba l yo, kounye a m eseye kenbe lòt sa yo m pa ba l yo. E si kòmsi yon moun vin ba l fè l, donk li pran l, li pap ka fè l se mwen k pou fè l. Donk m pa di a lavni l pap konn fè l non, men m poko ba li sa yo. Ok, bon mezanmi sa yo Android 7 pwen 1, 7 pwen 0, 8, 9, 10 yo, sa yo se bagay 200, 1250 goud, sa depan de kote w ye an l ka 1500 goud tou, 1000 goud mezanmi. Donk m fè nan sa yo plizyè deja a 1000 goud, se 150 dola tou, sa depan de moun nan jan l vini kote m nan, jan l pale avè m, jan l adrese avè m nan, donk m fè, m ka fè l pou li pou 150 dola. Pi piti kòb. Men ava de sa se mil goud, mil de san senkant goud. Ava de sa petèt. Nan nan nan, pase m di nou se yon biznismann m ye. Donk moun ki vann telefòn bò kote m yo, petèt yo kapab vin la, petèt se yon telefòn yon kliyan yo gen ki moute yon Ayiti petèt li vini m pote l pou mwen kounye a m oblije pa ka takse l wo. Paske si moun nan se menm kote ansanm avèk nou l ye, l ap voye jan mwen lè m leve m sòti, si m al achte yon bagay la, l ap vann pou mwen nòmalman. Donk sa vle di m pa ka takse l wo. Ok humm sa ki se bagay ke ou pou reyalize humm pati ID Gmail lan fè pou bay pas lan premyèman wap bezwen entènèt donk sa vle di fòk ou gen yon telefòn ki mezanmi m gen yon mit ke moun yo mete nan tèt yo m vle ke nou tout ki la retire mit sa ki se si yo pa gen òdinatè kòm si yo pap kapab ka dekòde pyès telefòn bagay sa mwen m vle tout moun ki kòm si ta di yap. Swiv mwen nenpòt kote ou ye sou rezo sosyo yo ki ta bezwen vin yon teknisyen tou oubyen ki kòmanse deja se pa òdinatè ki pral fè w dekòde telefòn ok m moutre nou sa la yè deja kote ke gen kote ke ou pou ale sou sèvè e ou menm tou m panse si w te fè pratik wap wè a telefòn ki nan men w ou just ale sou sèvè a ou enskri bagay donk mwen m pat ko gen òdinatè m te gentan anrejistre sou sit. Epi lè fini m t ap fè kòmand kòd m t ap dekòde telefòn. Premye telefòn m te dekòde sou sit lan se te yon Motorola, yon Metro VCS, m te jis dekòde l. Men Motorola sa, m just dekòde l men se pa kòd ki vin jwenn mwen. M just dekòde l an liy lan, yo pran kòb lan yo touche, epi apre kèlke minit yo di m li bon, m mèt fè sa pou m fè ladan l, epi li mache nòmal. Epi lè fini m just pran li epi m remèt moun lan li. Bon bon bon mesye gade mwen la, èske fich mwen pa la? Lè m te dekòde l pou moun nan, si m te rache l, ok. Men, lè sa m te dekòde Motorola sa a pou 20, ban m wè, ban m wè, èske, ban m asire ke nou wè l la, ok. Sa a se te 22 dola 60, èske nou wè l la? Depi, ki dat? 2018, lepèp. Èske nou wè? Èske nou wè sa m di an la? Depi 2018, m dekòde premye telefòn sa a sou yon sèvè, ok. Lè sa. 22 dola 60 22 dola 60 m te dekode l pou li men men men non moun nan Dere Joseph ok li peye cash donk sa se sa se fich mwen ke lè m fè yon sèvis pou yon moun donk moun nan peye m apa de sa gen 2 de telefòn gen 2 telefòn m sot dekode bon ban m montre nou sa gen 2 telefòn m sot dekode dènyèman la. Ki se Bon mwen bon mwen bon mwen Bon m te jis jwenn On lè m te jwenn Ice Bon mwen eske ok La a m genyen telefòn sa a Telefòn sa a ke m te dekòde pou on moun an 2019 3 nevyèm mwa 2019 3 telefòn moun sa a te ban mwen Li ban mwen yon Ideal 1 Yon Coolpad Yon ZTE 813 Eske nou wè li 3 telefòn fò unlock moun sa te rele Ferdinand le banm wè dat lan 3 nevyèm mwa 2019 e cash li peye banm wè eske li pat gen balans ok la yo nou wè la nou wè total lan m te dekòde l pou li pou 600 dola eske nou wè lepèp li banm 400 dola rete 200 dola sa se an ayisyen. Sa se an ayisyen. Eske nou wè sa ke m di an la an ayisyen? Donk, apa de sa, nou genyen telefòn sa yo ankò. Bon m montre nou 2 dènye resan telefòn ke m dekòde la pou yon moun ki se te, bon m wè sa se te 145 dola oubyen 15 dola. Ok, sa te koute m 15 dola, Robinson. Ok, yon LG. Ok sa te koute 15 dola sa pa telman bagay apa de sa gen yon lot telefon ok sa se te yon ID a vle di gen 2 fwa tou moun nan vin fè ID an m oblije ba l fich ok m oblije ba l fich bon m wè kot telefon m te dekode dènyèman yo la ki se te Eske m wè li? Bon, si m pa wè fiche an m ap kite l. Paske fatra di m pa wè li. Kote l ye? Ok, an m kontinye. Se jis m t ap montre nou kèk bagay mezanmi. Paske bagay lan vrèman gen ladan l. Ok, men Samsung sa yo ki se te Samsung A11. Eske se sa? M pa t make modèl yo. Ok, A11. A11. De telefòn sa yo m dekode, se te 2 l ye. Mesye a fin ban m youn. Nan aprè l vin a yon lòt mesye ankò, li vin fè yon lòt. 2 telefòn sa yo m te dekòde yo pou youn 55 dola, youn 50 dola. Piske l te ban m sa a m te ba li pri yon moman a 45 dola, m te oblije vin ogmante l pou li, ok. Nou wè 40, 45 dola US. Sa se 45 dola US, se pa ayisyen le pèp, ok. Sa se 45 dola US, US. Kounye a m al fè tou anba li, sa a tou dènyèman la, 3. Douzyèm mwa 2020. Wè li? 3 desanm. Men, li pa t jwenn li. Li te jwenn li sou konbyen semèn? Men, sa se 2 Samson a 11. Lòt lan, m te jis fè fich lan, m pa. Donk, bon m met fich lan la. Donk, se konsa, mezanmi, donk fòk nou fè bagay yo oserye e fòk nou kòmanse gen fich tou. Lè yon moun ba nou dekòde yon telefòn, si tout fwa li mande pou n ba l fich, nou ba l fich. Ok, pati sa ki se pou reyalize yon FFP Bypass, w ap bezwen entènèt, yon smartphone, yon account Gmail, e apps epi tollback e pou bezwen entelijans osi. Donk entènèt lan se pataje wifi e pou w kapab gen aksè avèk entènèt sou lòt telefòn nan. Smartphone nan se yon telefòn konsa. Smartphone, se sa k fè m di smartphone. M pa di telefòn pou w pa al pou yon telefòn a bouton. Se sa k fè m di smartphone. Sa vle di sa yo ki entelijan. Ou bezwen gen sa pou l gen yon account sou li, yon account Gmail. Naël gen account lan sou li an paske gen de gen de Isaac wap fèl mande fòk ou konekte yon lòt account sou li e account sa fòk li sou yon lòt telefòn apps lan wap bezwen aplikasyon yo tòl back lan ki se bagay ki ta ki ta meyè meyè bagay ke lè pou fè yon ID ke ou ta bezwen itilize paske jeneralman prèske tout telefòn yo yo bezwen gen tòl back sou yo pou antre ladan yo gen konsa tou ou pa bezwen e tòl bak pou antre la nan apre sa entelijans lap kapab pèmèt ou avanse pou pi devan donk e ok donk kounya e m pa konnen kounya si gen kesyon si gen kesyon ann ale poze kesyon leve men nou e map pran nou youn apre lòt epi lè fini e si gen lòt bagay pou m ajoute la map ajoute l pou nou. Ann ale e si gen kesyon e m pa konnen e kesyon oubyen sijesyon oubyen kisa ke nou vle di nou mèt eseye leve men nou epi lè fini m ap ba nou aksè pou nou pale ok. Eske nou tande mwen byen? Ok nan chat lan bon m eseye tcheke chat lan m wè ou pale de ayfò ooh ou pa pale de ayfòn menm non DG. Bon bagay e ok pou ayfòn nan. Pou dekode iPhone genyen 2 bagay iPhone nan li pa menm jan ansanm avèk lòt Android sa yo li pa menm jan avèk Android sa yo li rele iPhone se Apple li menm ki mèt li se Apple sa yo menm se Google Android yo se Google nou wè ki patwone yo nou manke 10 minit la pou yo koupe nou pa gen pwoblèm Ok kounya lè sa kounya pou dekòde yon iPhone donk li pap ba ou sèvis provider sa ou bezwen konnen nan tèt ou li pap fèl menm jan seman avèk lòt telefòn nou tap pale yè yo lè w sò yo m wèl make AT&T nan dol oubyen T-mobile m pa konnen donk lòt sa kem te bay yo m pa bezwen repete tout donk li pap li pap ba ou l kounya genyen 2 bagay genyen sit sa ke ou ka ale ki se ninit pwen kòm. Asireman ke m met limit pou enkòm. Ke m pataje ekran m pataje epi m tcheke sit lan pou nou. M tou montre nou li la. Limit pwen kòm. Donk m rive sou limit pwen kòm la. Donk se yon sit ki la, yon platfòm ki la ou kapab sign up pou. pran plan pwofesyonèl lan pase l di pwo kisa l bay donk mezanmi sa se sa m pat dwe bay nan bay la pase tout bagay sa yo la m bay tout gratis nèt ok men piske w mande m li donk m te bliye vrèman pou m te pale de iphone nan donk m eseye pataje kèk bagay ansanm avèk nou men lòt bagay ke n pa tande yo la e gen yon lòt bagay ki dèyè e n ap konnen ki kote ke n ap ka tande yo tout sa ke nou pa ta gentan wè la yo ok. Donk ok la l bay yon pic dans apps you want sa vle di aplikasyon ke ou vle la l bay li bay aplikasyon pou moun ki gen ki vle met security nou wè la a pati security an li bay pou developè moun ki se tankou m tankou m sa vle di ou vle al pran python la ou kapab pran python python eee gen lòt li bay toujou. VS kòd ok sa se sou li m renmen renmen fè ti kòd mwen paske lè wap kòde sou li li menm li baw kòd yo li tou jenere w kòd yo ok li tou jenere w yo lè w kòmanse tape sou li aprè sa l ba ou konpresyon la sa se kote lè w gen yon lojisyèl lojisyèl ki krak yo mezanmi yo tou vini tou konprese sa vle di yo vini yo zipe e sa ki rele konprese a yo vini tou zipe lè yo vini tou zipe ou bezwen yon konpresè pou dekonprese l oubyen pou dezipe l se la wap jwenn. Ou kapab vin la ou telechaje youn mete sou òdinatè w lan ok se sou se pou òdinatè ke kat yo fonksyone paske ou pap ka itilize l sou telefòn kounye a lè ou rive la men ou ap pran youn nan sa yo swa winra e 7 zip oubyen lòt sa ke yo bay lan donk lè ou fini ou prale wap enstale kounye a lè ou enstale l lan se li ki pral pèmèt ou dekonprese fichye ou te genyen an ki te konprese an donk sa se li menm ou kapab chwazi la e meyè bagay ke l bay ankò lè wap telechaje yon bagay sou li. Li tou ale nan sistèm, eskize mwa, sistèm bit ke òdinatè w lan ye. Si l 64 bit, li tou ale ansanm avè l, li pran 64 bit lan pou ou. Si e 32 bit li ye, li tou pran l pou ou. Ban m pale de sa ke nou, ki esansyèl la mezanmi, ki se 3 utils, ok, sa n ap bezwen pou iPhone yo. M k ap dekòde iPhone yo. Ban m tcheke pou nou kote l ye. Le pèp, 3 utils, 3 utils e. Ayayay kote li ankò jezi. Eske yo fè chanjman nan aplikasyon an nan platfòm nan non Dropbox bon m wè TeamViewer ayayay m poko wèl non ki se 3 u tools ok 3 u tools epi lòt lan li menm li rele ay mesaj. Apa mwen vi bliye lòt bagay la. Aprè 3 it tou l san gon lòt bagay wi mezanmi le pèp. Yo sou òdinatè m lan la wi si m ka m poko wè l. M sonje yo te la m poko se jis m poko wè li men se la m te telechaje yo 3 it tools epi.

Nou wè l la, 3 it tools download for PC epi ou just klike sou li. Nan lè w fin klike sou li, li ba ou l la epi w ap download li swa Android 7, 8 etc. Bon m eseye al la pou m montre nou yon bagay. 3 it tools 3 it tools. So I ituz pou mwen. Gade m pat dwe de bay sa. So I ituz. Son euh, monte non, monte non, monte, monte. Euh, ok, li va mache. Bon, bon, bon, bon, m cheke iTunes pou nou. Mwen sonje m te telechaje l deja. Eske m te retire l sou telefòn, sou òdinatè m nan? Ok men nou wèl la Vezi li enstale deja bon m klike sou open pou m ouvril pou n wè Kounye a lè w fini kounye a iPhone nan mande w pou dekode l e wap just konekte sou li epi wap mete l sou an mod dfi ok wap mete l sou an mod dfi epi gen kote ou prale ladann nan pati ki mande pou dekode l epi wap just fè restore genyen kap mande donk se achte pou al achte kòd lan men majorite ladan yo wap just vin la ki plis se AT&T m poko konnen ki kote ke ou kapab al gade pou wè ki service provider iPhone yo se sak fè m pa tou pataje l ansanm avèk nou men si tout fwa ou wèl ladann ou fèl li pa pase sa vle di wap bezwen pou al achte kòd lan pou rele bon li pa monte li pa monte men asire ke m di nou sa pou nou fè yo e nap enstale yo 3 u tools epi Ad news epi lè fini nap ka gen aksè ansanm avèk yo donk mezanmi banm kontinye de sa ke nou tap pale yo ok ann kontinye moun ki gen lòt bagay ke yo te vle di ankò oubyen kesyon mwen pa pale de iphone non m te reponn m fèk sot reponn li la ki lòt moun ankò ki ap gen ki te gen yon bagay pou l te di ki pat ko di li. Gon silans absoli ki fèt. M pa konnen sa k pase. Ann ale si gen lòt bagay. Bon, sanble wè pa gen lòt moun. Ok, men sa al monte la. Ok, Ait Noise lan. Lè w konekte l sou li, ou wè l make Go to Atmos Store. E lè w konekte l la, si m gen yon Apple, yon iPhone ki te nan men m la, l t ap just montre la, l t ap di m, li t ap ban m enfòmasyon de li menm ki monte la, ok. E men de menm tou pou, e ban m wè, ban m wè. E moun sa yo, wi, m pa t janm asepte yo Jezi. Kèèt, moun sa yo te twonpe wi. Pa fòt mwen non. E m pa t janm veye sa. Dezole pou moun sa yo ke m pa t janm asepte. Paske yo te la, yo ta fè siy tou. Yo ta fè siy paske yo te sou gwoup lan. Bon, moun sa yo m panse ke ki ta fèk vini an, y ap gen aksè pou yo resuiv, regade, retande tout sa n di. Paske n pale yon pakèt bagay la. M pa t janm wè sa si n voye demand pou m asepte. M pat janm konekte nou vrèman. Bon dezole pou sa. M panse ke nap gen aksè genlè pa gen lòt moun ki konekte non DG. E sam sispèk la, bon kounya m wè demand ayayay hehe bon ahh ok se. Bon Bon m konnen moun yo la yap swiv nou epi lè fini moun yo pat konekte vrèman donk se vrèman dezole pou sa ok m te sot pale de yon pakèt bagay la mezanmi moun ki pa ta tande yo ki pat gen chans tande yo genlè ya pral swiv videyo an pou yo tande li paske m pap kapab fè kòmsi repase sou li fè revizyon donk sou sa ke n sot wè la paske n sot wè anpil bagay nou sot di anpil bagay la. Men m pa t wè moun sa yo. Yo ta yo ta fè siy, yo ta di yo pa yo pa ka konekte, yo pa janm di anyen se sa k fè sa. Ok alò Babo nou ekri nan gwoup lan nou ekri nan gwoup lan e nou panse se ou ki te fon ou te pran yon brek. Non non non m pa t pran brek ditou non e kounya m ap wè sa la m wè 40 mesaj wi bon dezole.
Ok Alo? Wi wi nou la.
Mph donk se sa n te panse wi okontrè mwen ekri plizyè nan a plizyè repriz nan gwoup lan e mesye dam yo di m ke kilè se yo menm ki pran brek paske nou pa t nou pa t gen aksè ditou pou nou.
Non non non m pa t pran m pa t pran brek vrèman non genlè m te asepte kèk lòt moun nou pa t montre trè rapid epi mwen m just kòmanse paske m pa t vle pèdi twòp tan. Tèt chaj. Mwen menm la depi yè map mal pase wi. Se konnya la mwen gen aksè pou m tande w konnya. Depi yè m pa gen aksè pou m tande w.
Ooh! Bon. Tèt chaje. Bon se pa fòt mwen. E Dieunel m kwè ke w te la, ou te tande tout bagay yo nèt. Dieunel?